Kay Dyebon Kay Dyebon se kote ki pi lwen ki gen sou tout kot peyi a. Sa depan de ki zòn w ap soti. Se pa la a tè isit. Lè w tande yon moun di w li sèmante sou vi l li pral kay Dyebon pou yon kòz, se pa ti endinyasyon ki nan tèt moun sa a. Kay Dyebon, yo di nanpwen mank, pa gen mete lajan atè, materyo gratis. Men se rive a ki difisil. Epi tounen an fasil. Bouch a pèp di, Dyebon kapab annik fè w chanje soulye nan pye w lè w gade ou lakay ou epi tout zafè w regle. Ala kantite moun ki gen pwoblèm k ap koute nou ki deja enterese pou ta va l lakay Dyebon oswa ki ta renmen al lakay Dyebon afòs yo chache toupatou nan mete atè depanse lajan Anyen pa mache, men gon kay Dyebon, se nan pwen mank. Kòm nou repete sa deja, kay Dyebon, si tèt moun nan pa byen plase sou zepòl li, li pa bezwen mande pou l ale. Si l pa gen bon pye, se pi rèd atò, yo pa voye moun kay Dyebon. Se mèt kòz ki deside al lakay Dyebon. Se lè w fin rive, w a ranpòte viktwa w. Koute eksplikasyon y ap bay yon jennonm k ap chèche wout pou mennen l kay Dyebon. Li deja nan mwatye chemen e l deja santi pye l pa kapab ankò. Fransiyon rive devan baryè yon ansyen jal, bri kouri fè konnen se sèl moun ki rive lakay Dyebon ki tounen nan menm wout la ankò e ki pa regle anyen k serye. E on dirè se sa k fè l konstwi kay li nan mwatye chemen. S on glwa pou mesye a lè l louvri gòj li, apèn l ap sele chwal li pou l deplase, se konsa Franciyon parèt sou li. Jan m wè w bouke la a, ou sanble on nonm ki pral lakay Dyebon, hahahahahaha! Jèn gason ou gen wout devan w toujou wi! Kay Dye bon jan parabòl la di a se karantan nan dezè wi ou pral mache wi pou kote ou di ou soti pou rive isit la ou nan mwatye chemen se sa fè ou gen chwa si ou vle kase tèt tounen paske m pap ka baw la dòmi ou wè se sòti m pral sòti se pou l esplikasyon an ki fè m kanpe. On dirè se pou sa m plase la Depi w wè m yo di w mande pou kay Jal Benoit se mwen menm Se mwen sèl ki fè wout kay Dyebon ki tounen an menm tan Pandan tout pale sa Fransyon te gen yon demi ti galon dlo Li kage l nan gòj li Li apiye sou yon gwo wòch devan pòt mesye a pou l plase tèt li pou l jwenn lesplikasyon pou mennen l kay Dyebon Jal la kòmanse. Mwen menm, m pa janm mande moun ki sa yo pral regle lakay Dyebon. Men m deja konnen se bèzwen ki mete yo deyò. Men sa m ap mande ou kwè ou kwè ou kwè ou aka, antouka pa dekouraje, M pa ka dekouraje moun tou ki pral kay Dyebon, men m reflechi, m pa kite yo reflechi devan pòt mwen an, pou moun pa di se mwen ki fè yo kase tèt tounen. Kay Dyebon menm ou di w prale kay Dyebon menm? Francion di, Wi Charles Benoit.

W ap fann desann ale tou dwat. W ap jwenn yon larivyè, poko travèse l non, sib li, jiskaske w jwenn yon gwo pye kayimit ki pa janm donnen. W ap yon ti tras chimen pou w monte yon ti dig, w ap sib li, w ap vin soti anwo yon terasman, travèse l la menm. W ap soti nan yon chan kann, alò sa depan de lè w ap pase a, menm si w tande kann ap kase, pa voye je w ni adwat ni agoch. Swiv direksyon de zòtèy pous ou e pa vire tèt gade dèyè. W ap mache, w mache, w mache, w mache, w mache, w mache ankò, gason. W ap kase yon koub. W ap travèse yon plenn kakawo. Ou pa p jwenn yon moun sou wout la. Ak chans ou tou, m pa konnen si w te lave pye w ak fèy pwa pyant. Ak fè anmwaz anvan w te pran desizyon di w pral kay Dyebon. Apre plenn kakawo a, w ap soti nan w ravin. Pa gen kay non, men toujou gen w kòk k ap chante nan zòn nan. Sa va depan de lè w ap pase toujou e sa va raple w w ap fè w bon ti mache ankò pou w vin soti sou yon lanbouchi ki kontre ak sèt pas dlo. Sak nan mitan se lè twa rivyè. Wap wè kote ki plat la pou travèse, pou vin soti nan platon kokoye, de twa machann ak bak yo nan yon gran kafou. Si w vle, ou ka di yo bonjou. Apre sa, yap deja wè se pa moun ki vin achte zepis ak disèl, annik di yo kay Dyebon, yap ban w lòt direksyon. Fransi yon gason ou pral mache, wap travèse yon gran galèt ki rele galèt Janlwi. Lè w kite li, w ap sot san bon chan monben. Grenn monben w ap wè atè sa a menm, pa gen pye ki pile yo, vwa pou ta jwenn men pou ranmase yo. Se ladyablès sèlman yo di ki amize yo. W ap monte yon ti do mòn ki gen yon ti falèz adwat. Pa voye je w anba non pou w pa al toudi non. Si se sa, se chen k ap pot nouvèl ou wi, ti gason. E m ap pale de chen, gen lè m kòmanse pèdi lòlòj. Pa gen moun ki konn sa w ap devni. Lè w fin kite falèz la, w ap pase nan mitan de gwo pye kalbas tou dwat, w ap vin soti nan lòt ti kalfou ki rele kalfou Mandye. Ha! Yo di se la Madan Diyebon te disparèt gwo midi. Ou pa bezwen met kè w sou biskèt non, ou pa pou anyen, men w ap santi w ap pase yon kote. Tout grenn cheve nan tèt ou ap tresayi. Sou an manman poul kouve sot san baraje a pou vin beke ou, rale kò w, pa pran wòch non. Banm wè nan ki mwa nou ye la, m ta pale w don jaden pitimi tou men Kon fin travèse kafou mandye, wap janbon ti larivyè. W ap monte yon mòn ki rele Mòn Janjwenn. Ou pap desann li non, sou tèt li gon platon. Ou pral swiv tou dwat nan zòn nan plen jako. Si w pa konnen w ap met nan tèt ou se avèk ou y ap pale. W ap tande se Kay Debon! Kay Debon! M pa kwè w ap rive. Fè wout ou gason. W'ap mache ou mache jis ou soti nan galèt, nou lòt galèt ki rele galèt blanch. Lontan moun konn soti byen lwen pou vin pwan wòch sou cheval pou y'al fè lacho. M'pa kwè gen sa toujou, mizag vyeyès fin touye depi se moun nan zòn sa yo. Jèn yo menm pa vin evolye nan zòn yo ankò. Nou rele sa yo vin revolye lavil. Nou pa rele sa evolye, yo vin revolye lavil. Si lannwit ta ba ou nan zòn sa, se sèl kote m ba w konsèy pou mande la dòmi. Lè w fin kite Galèt Blanch, pa manke w anpile wout.

Wap vin jwenn mòn lakansyèl la toujou gen 2 lakansyèl kap bwè dlo gason menm si w wè tan pa chanje lakansyèl yo toujou la lè w chavire mòn nan wap soti nan w plenn rakèt pikan kwenna sa pa manke se la tou wi wap wè yon ti tonnèl yo konn bat kòk anba li gon ti mache pi devan sil vandredi wap jwenn machann kannari Ou konn son komès ki pa janm kraze. Menm si w pa wè pèsonn, w ap voye je w adwat, agoch, pou w wè. W ap jwenn yon sèl kay nan zòn nan. Se lakay Man 3 2. Se yon gwo machann kasav ak manba, yo bay yon vye non Man 3 2 nan zòn nan, li vann klèren. Leswa, se lakay li tout vwazinaj la Reyini pou bay blag, men sa depan. La se dènye stasyon w pral remize kò w pou jwenn moun pou mennen w kay Dyebon. Lè m di w sa, se ponkò lakay Dyebon non gason! Kay Mantwade, madanm sa a pa gen pwoblèm, okontrè l toujou bezwen konpanyen. Paske moun ki kondi moun kay Dyebon an, se kay Mantwade l vin chèche yo. Pafwa 7 8 moun sa depan. Men sil pa vini tou ou pa konnen pou konbyen jou ou lakay mantrade e lò ak dyaman ou pap jwenn on moun kap mennen w kay dyebon nan zòn nan afòs li gen wout ki rete w toujou kounye a gason an avan bon vwayaj plase tèt ou mete prensip ou pap tounen isit fasil ankò. An avan se ti frè a gadavou, kreyòl pale kreyòl konprann, Jalbeno a pase chwal la yon sèl kout gawòt, li pa ba Francion tan pou l di ni chanje lide, ni pou l poze l yon kesyon, Francion pa met nan tèt li wout li p mouche a sot di l yo nan tèt li, li lage responsablite a sou de pye l, paske l konn se pye yo ki pral mache. Lale, lale, lale, lale.

Li santi tout grenn cheve nan tèt li ap tresayi. Men l pa wè manman poul la, ni Jako pou jis li rive Galèt Blanch li mande l a dòmi. Nan menm kay la, yo t ap fè yon dans. Ma kase pye w! Li amize li pandan tout sware a. An demen anvan bajou kase, li mete deyò. Lè Fansiyon fin travèse Lagon Jon an, Li rankontre sou wout la yon nonm tèt atè, tou de blan. Li pase san di bonjou. Li le leve pye l pi vit. Lannwit te kòmanse pral tonbe ankò. Rele sa lanjelis. Li rive kay Mantwade. Jan Jal Benwa te di l la, li poko wè madanm nan, men l jwenn de twa pèsonaj k ap amize yo nan yon jwèt kat. Kon l parèt, yo fè vilen. Yo kraze jwèt la. Francillon vin tounen sijè yo. Yon fwa. Li salye yo. Yo mande l kiyès li bezwen. Li esplike. Epi, yo kase yon kout ri. Kòmkwa, moun ki fè metye pou mennen moun kay Dyebon an, gen yon vye non Balèwon, epi yo di Balèwon sa sou disèt jou depi yo pa janm wè l desann, ondirè. la kon malo pye mesye yo kòmanse on parabòl sou kouyan sa kap di kiyès kap kondi machin dyab la aswè a koumanse pou di son kreten son sèl vire ayè oswa l vide djo kannèl atè yon pye l kase Frantz yon nan kè li ap mande kote l ye la yon ti moman gen yon n ki pase anbon anba anba kal di mantwade li gen konpanyen vyann frèch. Zòrèy Fransillon fen li tande madanm nan kap di Na vin manje li, na vin manje l menm jan nou te, menm jan nou te manje, menm jan nou te manje e manke manje mesye a nan menm lòtre jou jiskaske se sove m sèl fè m sove a kounya nou gentan di m vin gen gen konpanyen, gen konpanyen. Mesye yo mande Fransillon gwòg, li ba yo valè demi boutèy klèren pou gras li an menm tan koumanse fèt. Pandan l chita. Mesye yo rele madanm nan pou vann yo kleren an, li wè yon ti fenèt louvri, yon madanm cheve l blanch kon pit! Depi sou karaktè madanm nan, refleksyon ap bouyi sèvèl Francion. Lè l vin vann yo kleren an, li mande, Kote moun vini an? Francion leve li di, Bonswa, Mantwade. Epi l fè l pase an bon balis.

Li pa santi si de pye l yo kole nan kò l toujou. Pye yo mò, gen yon ti lapli ki vin ap tonbe, madanm nan fè l rantre, li fèmen pòt li, l ap mande Fansiyon koze. Kè Fansiyon kase nèt, se lè l aprann moun ki te mennen l kay Dye, moun pou ki ta mennen l kay Dyebon an, li pèdi yon pye li, se Balèwon li rele, se yon nonm.

Lè yon moun pral kay Dyebon, li ba w ladòmi, men l pa ba w garanti, fòk ou deja gen gason sou ou, pou yo pa detounen w sou wout. Pansyon kole tèt li sou yon atè miyò, dòmi pa ka vin nan je li. Pandan lannuit lan, pòt madanm nan dwe frape pandan twa fwa. Yon sosyete moun ki vin mande l achte pyè brikè ak bobin fil Ak bwat alimèt Paspatou. Sou twazyèm fwa, Fransillon mete l dòmi nèt, l ap swiv. Li tande yon bann ak yon ti kout tanbou etan de lwen k ap vini, k ap chante. Li sispèk madanm nan leve, li abiye li ak yon gwo wòb wouj, yon gran chapo nan tèt li. Lè kòlonn nan prèske rive, Mantwa depran bak li, li fè twa pa annavan, twa pa annaryè. San pòt pa louvri, li soti. Fransillon sèl ret andedan an. Men li wè de grenn je, tankou s on bèt k ap gade li, tankou s on jako. Lè kòlonn nan prèske rive, li tande chantè a pi byen. Se sa k pral fè l rann kont.

Kòm dòmi se vòlè, vè katrè nan maten, lè Mantwa de rantre, Fransyon nan fon somèy. Lè l jou klè, li wè zòn nan pa gon kay, mòn bare l nan twa fasad. Epi etan de lwen, l ap gade lapwent palmis Lil de la Tòti. Se pa tè isit! Mantwa de ki reveye Fransiyon, men je l te deja klè. Li di l desann bò ravin nan. Pou l lave je li anvan l pran ti gout kafe. Li di l pa neglije benyen, pran enpe fèy sigwal ak fèy chòche pou l basinen paske pou kote l di l soti rive la a, pran siyon desann bò ravin nan, li retire rad la sou li pou l plonje, li wè yon krab twa dan, li rale bak. Li desann pi ba pou l wè si l afon lòt plonje ankò. Li yon gwo kribich k ap mache ann avan. Li yon pwason san vyann. Se zo yo, lake ak tèt la k ap naje. A! Pansiyon lave figi li, li monte. Mantwade di li, Ou benyen? Li di, Non. A! Enben w pa gason. Pinga se traka w vin bay isit la non. Li bwè enpe kafe ak yon gwo moso kasab, li foure men nan pòch, li bay madanm lan de san goud. Se yon fèt! Se lè sa Mantwade di, Bon, ou voye m nan voyaj, pitit, paske fò m fò m pa ka kache di ou, pista chanm konmès la te fin kraze. Lakou Mantwade tankou se yon matla eponj ki bati an po pistach. Li rantre andedan, li pran yon ti demi bout sak pistach, li mete devan Francillon, y ap kale, y ap pale. Se konsa, gen yon abitye, chak setè dimaten pou dezè dlapremidi, ki konn vin ede madanm nan kale pistach. Pou yon ti gwòg. Mantois de pati ak bòt li. Na viv. Jodia pa gen travay non pou konbe moun la non. M pa gen konbit map fè chache woutò wi. Mesye a gade Mantois de li gade Francillon. Li wè se chodyè ize yo voye non kwen pou chodyè nèf. Li te gon premye men pistach nan men li, li fin kale li, lale. Vè dizè nan maten gon lòt men m ankò kap vini. Wa mande kote kay? Eske se pa 20 kilomèt yo mache pou vin kay Mantwade ki vin pou kal ankò nan espwa pou Mantwade vann yo moso kasav kredi? Grangou a rèd nan zòn nan. Mesye a poko parèt. Mantwade pa gen kredi non. Lè kasav la la lap gate m pa wè nou. Kon pa genyen se lè sa pou nap vin fè tèt anm cho. Jodia m Jodia son leson pou sak renmen di rès kasab kouche oh wi kasav may vann nan sosyete lougawou komsi m ta lougawou ta gen nan nou k ta la nan bitasyon an toujou. Fransyon ap koute li fè tankou l pa konprann Mantwade kontinye ap bòt jenòm nan jan gen travay pou nou ta fè n ap fè parès men gen moun la k bezwen moutay la ka dyebon sa k fè nou pa ranplase balèwon na fè lajan met nan pòch an nou na ba moun repo. A, Yo rele jenòm sa a silansye, men l pa deside rete ak bouch li fèmen. Li di mantwa de Pou ti moso kasab, kann, yo yo, ou konprann pou vin manke moun dega? Konbe lajan pou yon moun ta ban m pou m ta mennen lakay Dyebon? Sa dwe gen dizan, yon sèl fwa nan lavi an m konnen m sot nan dans lakay Dyebon, pou jis konnya m ak yon doulè nan ren, nan pye. Pou m ta rale sot isit.

Anvan pou m ap gade lafimen chabon anwo bonbad, pou m fè de kontou, travèse mòn de tèt, pou m ap gade sòlèy k ap kouche sou lanmè lòtbò ans wouj, lèfini, m an 3 de. Ou pa ka voye m fè gid lakadye bon! Apre balèwon yon moun tèt pa dwat, si w pa malonnèt, sa ap fè w pa di mesye a, Se lakadye bon w ta prale, ou gen 23 zan depi w esit, ou pa janm ka rive. On endispozisyon te pwan w la, ou tou rete w abite isit. A lepòk te gen moun peyi a pa t dezole konsa, yo pote w sekou. Lè w refè w koumanse vann konmès kasav ak manba. Konnya w mèt a isit. E, e Silansye, pa vin rakonte m non, pa vin rakonte m non. M pa soti lwen rive jiske la avè w non, s on konsèy m t ap ba w wi. Enben konsèy ou wè w t ap ban m nan la ka di e bon w ta voye m. Alò sa pou w pa al fè konmès kasav ak manba w la la.

Anvan pou ta pran w dènye mòn yo rele mòn Maswife, w ap gade etan delwen si limyè chandèl ap limen lakadye bon. Si l pa nan Grandans, nan lòt sèvis, ou pa konn konbe jou pou konbe jou w deyò, lè bon jan dispit la leve ant madanm nan ak Silansye, kè Fransiyon ap fini. Li dwe gen yon gwo men pistach ki gen yn èd tan nan men li. Li poko ka lage yon po atè. Mantwade santil wont. Se li k reve koze a twò bonè. Panse yon ta pou gen mwa la lap tann balèwon, li pa tap ankò konn kotel gad. Men yon sèl kou, se dènye moun k ap tande, k ap mande, Ou kwè Fransyon ap dòmi aswè a? Li mare ren li, e sa k mennen l kay Dyebon an, endinyasyon sa a, oswa desepsyon sa a, se nan kè Fransiyon l ye. Nou yonn pa konnen l. Kesyon n ap poze?

Pase se gad map mete pou e rat ou fe rat bon m pa gen problem ak rat la non m antwade e lem palo de rat la se pa yon rat non se pa ni de rat ni twa rat non son barik mayi m gan le a le w tande premye rat la rantre pou komanse vide mayi epi menm si pot frape ou tande yo di yo vin achte m pala pa louvri non pitit. Si se anplis s on timoun plis pase ret rele di Humm sa m ta gen pou di w menm a fò w pa fèmen je w aswè a paske rele di kote w ye a si w pa t bezwen ou pa t ap la m pa bezwen di w tout bagay pou kè w kase men sèl bagay depi w deja anndan kay mwen ou p ap ka gen anyen se swa e louvri pòt On ti moman, plis pase 113 bourik, chak fanm yo, yon ti lanp mare nan ren yo, rad syanm yo sou yo, yo vin fè eskal devan pòt kay Mantwade, yo vin chèche l pou y al nan vwayaj gwo lannwit, pou yo ka rive kote yo prale a gran jou. Fransyon reziye li, Madanm Lale, m pa bezwen pèdi tan esplike nou,

Se tout nasyon an jeneral ki an wout vè kay Dyebon, ki di Dyebon, di Bondye, chemen an toujou long, Bondye, Dyebon, de wout ki kwaze, pase desan zan sou tèt yon nasyon, chak jou k ap repete, Bondye bon. Dòmi po ke fouti pran fansiyon. Ou pran lapenn pou fansiyon ou menm k ap koute. Ak rezon, men se nou chak ki gen chay sou do nou, chay sou zèpòl nou ki gon wout devan nou. Anpil lòt nasyon rive, men nou menm, genlè se kayman twa de n ap pase tout vi nou, si nou pa fon jefò ak kò nou. Kay Dyebon.